Mesye yo bonswa, jodi a se lendi 18 me 2020, se yon nouvèl semèn de travay e se yon jou ferye nan peyi Dayiti paske se fèt drapo ak inivèsite. Mwen se Jacquelin Belizaire depi Bèlsvil nan eta Maryland ki kontan antre lakay ou pou l prezante ou yon pwogram an lang kreyòl ayisyen Kèk nan gran pwen k ap domine aktyalite a. Ayiti, Kowonaviris, Kantite ka konfime yo ogmante anpil pandan wikenn nan, total 456 ka, 415 aktif, 21 moun geri e 20 lòt mouri. Etazini, Kowonaviris, Reouvèti eta yo toujou nan aktyalite a nan moman OMS ap reyalize rankont anyèl li a nan vil Jenèv nan peyi Laswis. Se pwen sa yo avèk lòt ankò nou pral devlope pou ou nan yon ti moman ou sou Lavwadlamerik nap emèt depi Beltsvil nan eta Maryland. Mesye bonswa yon lòt fwa ankò, byenveni nan devlopman aktyalite a sou Lavwadlamerik, jodi a se yon jou ferye nan peyi Dayiti se fèt drapo ak inivèsite. Donk nan okazyon 217 tièm anivèsè bikolò ayisyen an, Otorite yo òganize nan lakou palè nasyonal yon seremoni e pandan seremoni sa tou prezidan Jovenel Moise pran lapawòl kote yon lòt fwa ankò l mande solidarite pèp ayisyen pou l kraze sistèm peze souse a e l te gen tou yon mo pou inivèsitè yo nan okazyon an. Prezidan Jovenel Moise. Drapo sa a pa sèlman senbòl lit nwa ak milat kont yon sistèm. Li se senbòl libète ak fyète tout yon nasyon. Li reprezante jefò, sakrifis san zansèt yo ki te koule pou ban nou libète. Drapo sa a se senbòl linyon ant tout Ayisyen. Te gen twòp divizyon, twòp enkonpreyansyon, twòp goumen antre nou, nou menm ki nan baz la. Drapo sa a. Se senbòl souverènte nou ak otonomi nou. Li ban nou dwa granmoun nou pou n dirije tèt nou. E chak fwa yon Ayisyen wè drapo sa ap flote nan peyi lòtbò dlo, san l tresayi. Sa fè n santi nou se yon peyi tankou tout lòt peyi. Pèp Ayisyen. Sè m ak frè m yo, 217 lane apre, ann fè yon ti refleksyon. Ann gade ki kote nou ye jodi a. Poukisa se la nou ye toujou? Kisa nou fè ak peyi a? Kisa nou te dwe fè nou pa fè? ki fè nou rive la jodi a. Kiyès ki vrè ledmi w pèp la? Kiyès ki vrè ledmi pèp ayisyen an? Ou menm kap gade m la, kap tande m. Kisa ki eksplike? Kouran elektrik se yon liks epi l nan diskisyon jis konnya. On liks pou yon pèp ki endepandan depi 216 lane. Kisa k eksplike sa? Si peyi a nan eta delabreman sa, se paske gen yon ti gwoup moun ki ini yo, ki met tèt yo ansanm pou yo kraze l. Yo pa janm met tèt yo ansanm ti gwoup moun sa depi lanmò lanperè yo pa janm met tèt yo ansanm pou yo konstwi l men rezilta jodi a 500 mil ti moun ki pa lekòl 4 mil kilomèt wout ki pa konstwi nan peyi a. Plis ke 60 pousan moun nan chomaj anndan peyi a. Plis ke 4 milyon moun ap viv nan grangou nan peyi a. Sou chak 100 ayisyen, gen 27 ki gen aksè ak elektrisite. Men rezilta yo. Nou goumen twòp yonn ak lòt. Nou goumen twòp. Pafwa nap goumen Nou pa menm konn poukisa e poutan moun kap fè Nou goumen yo yo konn pouki yap fè Nou goumen yap fè Nou goumen pou leta toujou rete nan men yo. Y ap fè nou goumen pou chak chèf deta k monte pou l vin travay pou yo. Prezidan Jovenel Moïse nan Palè Nasyonal nan okazyon fèt drapo ak inivèsite yo e l te tou pwofite tou nan okazyon an lanse yon gwo kout chapo bay non sèlman inivèsitè ki ap ede nan kad lit kont pandemi kowonaviris la men tout lòt moun ki kontribye a fè koz la avanse epi tou li te pwofite tou yon lòt fwa ankò di ke Enben lap goumen pou pèp la, lap goumen poul ka jwenn ti rès la pou pèp la. Kounye a nou pral nan lari Pòtoprens e kote nou gen korespondan nou Renan Toussaint li menm kap di nou kijan sitiyasyon ye paske opozisyon politik la te prevwa fè yon manifestasyon nan okazyon an gen entèdiksyon rasanbleman ki soti nan pakè Pòtoprens donk yon pakèt konfizyon nan kapital la nou gen sou plas Renan Toussaint. Lendi 18 me 2020, sa fè egzakteman 217 èm ane depi drapo ble ak wouj la te kreye Akayè. Ou konnen ke genyen yon seremoni tradisyonèl ki òganize chak dat sa a, ebyen ane a akoz de kowonaviris lan sitiyasyon an chanje. Seremoni an dewoule nan palè nasyonal kote prezidan Jovenel Moise li menm li fè yon adrès a la nasyon, li fè diskou a nan palè nasyonal olye de Akayè. Men nan vil Akayè, merès vil sa a, Rosemila Petit Frère, li menm tou li òganize kèk aktivite. Men 18 me 2020 an kowenside tou avèk repriz mobilizasyon opozisyon ayisyèn nan, kote genyen plizyè òganizasyon sosyo-politik pwòch opozisyon ayisyèn nan ki nan lari, ki. òganize manifestasyon men lapolis nasyonal dayiti li menm li voye itilize gaz lakrimojèn pou dispèse manifestan yo dayè ou konnen ke ebyen komisè gouvènman pakè tribinal sivil premye enstans pòtoprens lan nou vle pale de mèt Guy Lafontan li te deja fè yon kominike soti pou l entèdi tout manifestasyon de ru 18 me 2020 an donk se nan optik sa. Polisye yo fè uzaj de gaz lakrimojèn pou dispèse manifestan yo. E sak fè nou kapab wè nan zòn kafou ayewopò, nan zòn channmas, ebyen manifestan yo pa vrèman reyini anpil moun. E men kote nap pale la gen divès ri se kawotchou kap boule. Tankou nan zòn Kafou Ayewopò, nan zòn Otowout de Dèlma e nan zòn Lalu, sitiyasyon an te parèt yon ti jan difisil pou manifestan yo. E nou wè tou, genyen divès kwen nan zòn adjasant Palè Nasyonal, ebyen polisye yo kanpe. an kwa, yo mete machin an kwa, gen de patwouy lapolis ki pa vreman kite machin sikile nan zòn sa yo, e menm laprès gen de kote yo pa kite e machin laprès e travèse, e nou menm tou o nivo lavwadlamerik nou sibi. E ak sa a, paske nou t ap antre nan zòn pou n al soti nan ri Kapwa, ebyen polisye yo di nou ke se anba pou nou pase pou n al soti bò palè nasyonal. Donk se konsa sitiyasyon an prezante onivo de zòn adjasant Pòtoprens 18 me 2020 an ki make egzakteman 217 lane depi drapo ble ak wouj lan te kreye anndan peyi Dayiti. Mwen se Renan Toussaint sou plas nan kapital ayisyèn nan pou Lavwadlamerik, Pòtoprens. Mèsi Renan Toussaint, n ap rete toujou nan Pòtoprens pou yon mizajou sou pandemi kowonaviris la. Dènye bilten Ministè Sante Piblik ak Popilasyon pale de 96 nouvo ka e konnya gen 456 ototal. Masiado Vilmé depi Pòtoprens. ap di nou plis. 156 moun teste pozitif maladi kovid 19 la, pami yo direktè jeneral direksyon dlo potab ak asenisman an, Mesye Guito Edouard. Pou kounye a gen 415 ka ki aktif, apre maladi a fin touye 20 moun ak 21 lòt ki geri. Depatman Lwès la rete youn nan depatman otorite sanitè yo konte 353 enfekte. selon dènye bilten Ministè Sante Piblik ak Popilasyon pibliye ayè dimanch 17 me a. Nan menm dat sa, Minis Sante Piblik ak Popilasyon, Doktè Marie Gretta Roy Clément, ki te gen bò kote li Direktè Jeneral Ministè a Doktè Lauré Adrien, resevwa yon kagezon oksijèn ki gen ladan li 3 jeneratè ak 325 bonbòn oksijèn ak lòt materyèl ankò, pou kapab asiste moun ki gen maladi a pa bò isit. Toujou nan sa ki gen pou wè ak pandemi an sou tèritwa, samdi 16 me ki sot pase la, ebyen 9189 se kantite moun ki ta dwe deja benefisye dezyèm tranch lajan kach gouvènman an deside bay kèk fanmi pandan peryòd konfinman an, selon sa ajans ki responsab pou distribiye lajan sa fè konnen gen 22000. 888 moun te jwenn 3 mil goud pa yo nan premye tranch lajan ki te distribiye 30 avril pase a. Pou fini, Jacquelin Belizaire, n ap di w konsa, efò yo ap kontinye fèt bò kote kèk responsab kominal, enben pou wikenn nan genyen responsab komin Site Solèy ki te fè distribisyon kit sanitè. Pou rapèl, n ap di w komin Site Solèy se youn nan komin ki gen plis pase 100 katye anndan li ki deja konte 6 enfekte Jacquelin Belizaire. Toujou nan aktyalite a konsènan peyi Dayiti, yè 17 me 2020 an, nan mitan yon pakèt konfizyon ak tansyon, enben s pnh Polis Nasyonal la fè yon prezantasyon devan laprès pou yo kapab eksplike rezondèt yo e pou yo te kapab prezante tou kèk manb ki fè pati sendika Polis Nasyonal la. Korespondan nou Renan Toussaint te swiv pou nou prezantasyon sa a. Nou gen Geoffroy Guerby ki se Delege Adjwen. Nou gen Adema ki se Responsab Lojistik, Adema Celestin. Nou gen Pierre Jeremy ki se Trezorye Prensipal. Pòtpawòl Adjwen ki se Noel Chouby Huguens. Prezantasyon sa te dewoule san Kòdonatè Nasyonal lan, Yanick Joseph. Li pa prezan.
Depi avan yè, menm nan rankont nou t ap prepare pou prezantasyon sa eta sante l pat bon donk maten an la malgre yè l voye rad li nan dray pou l vini li tap fè efò pou èske l kapab viv avèk epidemi fyèv ki genyen an kòdonatris jeneral nou ki se Yanick Joseph Degade Ajande li pa prezan. Pòtpawòl SPNH 17 lan Gwo Nèg Alberson pwofite pote eksplikasyon sou chif 17 ki plase dèyè sig SPNH lan pandan l raple objektif strikti sa a. Nou mete 17 lan an, EDL nan sig lan, se apre anrejistreman nou t ap fè nan Ministè Afè Sosyal, kote ke te gen yon òganizasyon ki defini es ki gen pou sig SPNH deja. Donk yo te egzije nou, fòk nou ajoute yon bagay ladann pou n modifye l. De se fè, nou mete l SPNH tirè 17. 17 lan se pou dat kreyasyon sendika ki se 17 novanb 2019. Sètadi, nou an ane 2020, 17 novanm 2020 ap deja bay Sendika Polis Nasyonal Dayiti an 1 an degzistans. Nòmalman, nou se zye ak zòrèy tout polisye, plis de 16 mil polisye an. Donk nou la pou nou pran doleyans polisye yo pou tou pou nou pote yo ale nan enstans konsène yon fason pou kondisyon de vi polisye, kondisyon de travay polisye yo kapab chanje. Bò kote pa l, pòtpawòl adjwen SPNH 17 lan te reponn kesyon Lavwadlamerik relativ ak rapò SPNH lan ak polisye 509 Fantom yo. Nou pa san savwa ke kòm moun k ap tande nouvèl nan radyo nou tande pale de 509 Fantom. Nou menm o nivo sendika a, nou se de moun ki enstitisyonèl. Donk, sa ke nou konnen ki si e sèten, gen de polisye anndan enstitisyon an ki fristre, Ok ke moral yo ba. Donk mentnan eske se yo menm ki regwoupe yo an 509 fantom? Nou pa konnen. Sa li rete ke pou leta e lajistis fè travay li. Men sa ki su e sèten genyen yon sendika ki la, ki egziste, ki pou travay de konsè avèk la direksyon jeneral, avèk leta pou pote koz polisye yo. N ap siyale, seremoni ofisyèl prezantasyon komite an te prevwa dewoule anba lavil tou prè palè nasyonal. Men te gen plizyè blende lapolis ak inite espesyalize ki te deja okipe zòn nan. Enfòmasyon yo revele yo te ap chèche tout bon vre arete Yanick Joseph yo di ki gen manda damne dèyè l. Sa te vin fè ke sendika a chanje estrateji, yo t al fè seremoni an Dèlma san kòdonatè jeneral Yanick Joseph. Renan Toussaint pou Lavwadlamerik, Pòtoprens.
Mèsi Ronel Toussaint, fò n di ke prezantasyon sa fèt nan moman gen yon kominike ki soti nan DG pnh la, donk Direksyon Jeneral Polis Nasyonal la, ki gen nan tèt li, pa enterim, Normil Rameau, enben, daprè kominike a, yo sispann tout pèmisyon, tout konje pou polisye yo. Toujou nan peyi Dayiti, Doktè Evans Souffrant, ki se Direktè Ministè dè Kilt, mande pou tout lidè relijye yo pou yo kontinye respekte. konsiy otorite sanitè yo.
Sa fè depi kèlke 2 mwa genyen yon dekrè ki te sòti ki te mande aske jisteman legliz yo fèmen. Yo pa fèmen legliz paske yo vle mete baton nan wou kretyen oubyen mande vodouyizan pa reyini eksetera men se sa nou rele mezi prevantiv. Se de mezi ki pran pou ede moun yo e konprann non sèlman pòte maladi a, men pou ede yo konprann tou a ki sa yo ekspoze dan la mezi ou gen de bagay nou pa mete an aplikasyon. Si nou fè yon ti nouvèl entènasyonal, n ap gade pou n wè jodi an, Litali ki gen tout ka sa yo, se paske jisteman te gen yon konpòteman diresponsab. E Litali peye l chè. Doktè Evans Souffrant se direktè ministè dè kilt nan peyi Dayiti. Mezanmi nap pwan poz ou toujou sou lavwadlamerik kap emèt depi Washington DC. Tankou prezidan an te dil nan diskoul la e tankou tout moun toujou repetel nou pap pran nou pap bay atansyon pa kapon ann swiv tout konsiy ke otorite sanitè yo mete devan nou. Atansyon pa kapon pandemi kowonaviris la se yon reyalite se pa yon rèv. Ni se pa yon blag. Moman rive pou n pase nan ribrik spesyal pwogram nan. Pou moun ki fenk branche n ap di w ke ribrik spesyal sa a li ofri yon plato pou de pèsonalite nan peyi Dayiti di kijan yo jere pandemi kowonaviris la, kijan yo jere konfinman yo e ki aktivite menm ke yo mennen pou yo kapab ede nan ralanti pwopagasyon kowonaviris la. Jodi a n ap akeyi Doktè Reginald Boulos ki s on spesyalis an sante piblik e ki se lidè MTV, Mouvman Twazyèm Fò a, li menm tou l ap di nou sa l fè pandan pandemi an e kisa l fè tou pandan konfinman ke l ye a. Bonjou tout moun, tout oditè, tout telespektatè Lavwadlamerik. Mwen se Reginald Boulos, prezidan Fondasyon Reginald Boulos e lidè mouvman MTV Ayiti, Mouvman Twazyèm Vwa. Mwen kontan pale avè nou maten an pandan mwen konfine lakay mwen pou m pwoteje tèt mwen kont kowonaviris. Malgre m pa soti si m pa oblije, nou travay anpil pou nou fè Fondasyon Reginald Boulos pote asistans li bay popilasyon ayisyèn nan. E nou pa t tann gouvènman an anonse premye ka yo pou n te kòmanse poze aksyon. Nou panse ke l te enpòtan pou nou akonpanye pèp la nan mesaj prevansyon e mesaj sansibilizasyon sou kowonaviris. Se konsa fen fevriye, nou te lanse on seri de mesaj, odyo avèk videyo, pou aprann popilasyon an kòman pwoteje tèt li, kòman fè prevansyon e kòman pwoteje fanmi l. Mesaj sa yo ap pase aktyèlman sou tout radyo a televizyon nan peyi Dayiti. Nan dat 8 mas, pandan n t ap resevwa plis pase 100 fanm a lokazyon Jounen Entènasyonal Fanm, nou te pwofite sansibilize yo sou kesyon viris la epi kòman tou yo ka pwoteje tèt yo ak fanmi yo kont kowonaviris. Tousuit apre, nou te lanse yon pwogram distribisyon flakon sanitayzè atravè tout 10 depatman yo, gras a animatè Fondasyon Reginald Boulos genyen sou teren an. Pandan tan sa a tou yo menm, yo te kontinye ap fè mobilizasyon e pase mesaj prevansyon ak sansibilizasyon. Nou konsyan nou pa ka mande popilasyon an lave men l si nou pa ba l aksè a dlo pwòp. Se konsa nou konstwi pase yon douzèn chato do nan zòn popilè nan Pòtoprens, kankou Site Solèy, Lasalin, Dan Chabon, Bèlè, Kafou Fèy, Pon Wouj, Kafou Aviyasyon, Kanbèbè, Dèlma 3 e nan Koray. E nou pran angajman pou nou ranpli chato sa yo chak semèn. Se yon pwojè ki te kòmanse Okap. Jodi a se dlo, demen se lavi miyò. Se konsa nou pral konstwi chato do nan vil Ench, nan vil Mirbalè, nan vil Senmak, nan Okay, nan Jeremi e anpil lòt kote ankò. Nou mete ansanm avèk koutiyè avèk tayè nan zòn Gresye pou nou ede yo fabrike mask pou pwoteje popilasyon an e pèmèt ensi atizan sa yo fè yon ti kòb nan moman kriz sa a. Mwen konnen nou tout pa ka fè menm jan avè m pou n rete lakay nou. Men si n oblije soti, tanpri pran prekosyon. Lave men nou souvan, mete kach ne nan figi nou e si nou santi sentom, pa pè al fè tès. nou pa dwe pè maladi a. Mwen menm Reginald Boulos, m rete kwè ke avèk solidarite e antrèd nan mitan popilasyon an, kowonaviris pa p sis. Mèsi, bòn jounen.
Nan ribrik spesyal la jodi a se te Doktè Reginald Boulos ki se yon òm dafè, lidè MTV, Mouvman Twazyèm Vwa, li te pale avèk nou depi Pòtoprens nan peyi Dayiti. N ap pran yon poz anvan nou pale de kowonaviris Ozetazini e aletranje nou gen deja sou plas nan Hyattsville Jean Robert Philippe. Kowonaviris Ozetazini e aletranje Plizyè eta rekòmanse aktivite yo avèk tou respè pou tout konsiy ke otorite sanitè amerikèn yo mete devan yo. Pandansetan peyi manm OMS yo, Òganizasyon Mondyal Lasante, patisipe pa videyo konferans nan reyinyon anyèl òganizasyon an fè nan vil Jenèv nan peyi Laswis pou diskite sou pandemi Covid 19 la. Jean Robert Philippe ap di nou plis.
Efektivman, Jacqueline, 194 peyi manm Òganizasyon Mondyal Lasante patisipe nan reyinyon anyèl via videyokonferans òganizasyon an òganize. Nan sant diskisyon yo se yon rezolisyon Ostrali avèk Inyon Ewòp la patwone ki mande 1 yon revizyon endepandan sou repons global pou pandemi an 2 èske OMS te aji selon abilite l pou l frennen maladi a. Administrasyon ameriken an poko bay siyal pou di si wi ou non l ap sipòte rezolisyon an. Yon lòt kote, Eta ameriken yo ap rekòmanse aktivite yo nan moman kantite moun viris la enfekte Ozetazini prèske rive a 1 milyon edmi. Chif yo ap ogmante apre Prezidan Donald Trump anonse plan Etazini ap genyen plizyè milyon vaksen disponib disi janvye 2021. Anons sa a fèt nan moman kèk eta gen difikilte pou rekòmanse aktivite yo ke Covid 19 la te fòse yo fèmen pòt yo. It's called Operation Warp Speed, that means big and it means fast. Prezidan Trump rele inisyativ la Operasyon Mache Prese, yon inisyativ ki vize devlope yon vaksen disi janvye 2021, menmsi li pran angajman aktivite yo ap rekòmanse avèk ou san yon vaksen. Prezidan an anonse plan pou Etazini pa gen rate ekipman nesesè nan lit kont kowonaviris la. Instead of one to three weeks worth of supplies, which we had less than that, the U.S. Olye pou gen sèlman 3 semèn materyèl ki disponib, gouvènman an pral mete nan depo ekipman pou 3 mwa, e pifò nan ekipman sa yo ap fabrike Ozetazini. Prezidan Trump pa sispann eksprime sipò l pou moun k ap manifeste pou eta yo reprann aktivite yo epi pou leve restriksyon chita lakay la, menm si anpil pami eta sa yo pa satisfè kondisyon administrasyon an poze avan yo antre nan faz 1 gid federal la. It's really important that we do everything we can now Espesyalis yo tankou Armand Parekh k ap travay nan Bipartisan Policy Center di li vrèman enpòtan pou n fè tout sa ke nou kapab jodi a pou n prepare pou sezon otòn nan avèk ivè a, lè n ap gen pou n fè fas avèk tou de an menm tan, sezon grip la avèk pandemi covid 19 la. Nan kòmansman pandemi an, administrasyon ameriken an te tonbe anba anpil kritik poutèt peyi a pa t gen ase ekipman pwoteksyon pèsonèl. Ofisyèl kud yo enpoze restriksyon sevè nan yon kan ki gen 100 mil refijye pou anpeche epidemi kowonaviris la pwopaje. Daprè otorite yo, gen plizyè fanmi Eta Islamik lan k ap viv nan kan an. Kèk pami medam yo pa vle respekte lòd yo, e daprè yo menm, kowonaviris la se yon chatiman Bondye lage sou do enfidèl yo. Plizyè peyi sou kontinan azyatik la adopte mezi agresif tou nèf pou fè fas avèk nouvo ka kowonaviris. Kèk eta ameriken soulaje aktivite pandan wikenn nan lè yo pèmèt sektè dafè a genyen plis libète pou fonksyone. Eta Idaho, pa egzanp, kòmanse mete akote restriksyon yo lè l pèmèt kliyan yo manje nan restoran avèk distans fizik la. New Jersey pèmèt trafik bato mouch avèk lòt aktivite sou lanmè fonksyone depi dimanch, nan moman kantite moun ki ospitalize yo pou kowonaviris la diminye. Nan Texas, jim yo rekòmanse aktivite yo lendi, malgre kantite ka enfekte yo ogmante. Majistra vil New York la, Bill de Blasio, di li pako pare pou plaj yo relouvri pou piblik la vin benyen, men li aksepte moun vin fè yon pwomnad. Gouvènè Andrew Cuomo bò kote pa l ankouraje Nouyòkè yo pou fè tès depistaj nan 700 sit ki disponib e gouvènè a di pou kounyela a yo reyalize 40 mil tès depistaj chak jou. La Chin rapòte samdi 5 nouvo ka kovid 19, 2 enpòte avèk 3 domestik nan yon pwovens ki sitye sou fwontyè peyi a pataje avèk Larisi avèk Kore di Nò. Kore di Sid detekte 13 nouvo ka kowonaviris samdi. End pwolonje restriksyon sou aktivite yo pou fen mwa me a apre yo detekte plis pase 4,900 nouvo ka kovid 19 la nan yon sèl jounen. Aktivite yo rekòmanse louvri gradyèlman sou kontinan ewopeyen an, tankou an Frans, kote sitwayen yo kapab vwayaje sou yon distans ki pa depase 100 kilomèt. Gen plis pase 4 milyon 708 mil moun viris la enfekte sou planèt la e plis pase 315 mil pami yo mouri. La Grann Bretay klase nimewo 1 sou kontinan ewopeyen an avèk plis pase 34 mil 700 moun ki mouri, devan Itali ki li menm genyen plis pase 31 mil 900 moun ki mouri epi Lespay gen plis pase 27 mil 500 moun ki mouri. Etazini ap domine klasman an avèk plis pase 89 mil 500 moun Kovid 19 la touye, dapre done John Hopkins University pibliye. Annatandan, plizyè laboratwa rechèch sou planèt la kontinye ap miltipliye jefò pou devlope yon vaksen pou kapab pwoteje popilasyon an kont Kovid 19 la. Leve Hyattsville nan Eta Maryland, Mwen se Jean Robert Philippe, Lavwadlamerik, Jaklen. Mèsi Jean Robert Philippe. Pandan wikenn nan Ozetazini ankò, Prezidan Donald Trump konsidere ansyen Prezidan Barack Obama kòm yon ansyen prezidan ki pat gen ankenn konpetans e li tep reyaji apre kritik ke Prezidan Obama fè pandan wikenn nan sou fason ke leta oubyen gouvènman ap jere pandemi kowonaviris la Ozetazini.

Ansyen Prezidan Ameriken Barack Obama pwononse samdi 16 me 2020 an 2 diskou pou yon jan de seremoni gradyasyon virtyèl, youn pou elèv k ap boukle sik segondè e lòt la pou gradye 2020 nan inivèsite. Evenman sa yo te pase an dirèk sou rezo sosyo yo. Akoz pandemi kowonaviris la, Evenman sa yo ranplase gwo seremoni tradisyonèl remiz diplòm yo. Andeyò konsèy abityèl tout envite spesyal, marenn ou parenn pwomosyon, ansyen prezidan afro-ameriken an kritike lidèchip ameriken an, sa ke an jeneral li evite fè an piblik. Msye Obama pale de pandemi an ak fason li jete mas inegalite ki genyen Ozetazini. Li kritike fason dirijan yo jere pandemi an san li pa lonmen non Prezidan Donald Trump. Ansyen Prezidan Barack Obama di gradye yo, Ann onèt, yon maladi tankou Covid 19 la pa fè lòt bagay ke demaske inegalite ak difikilte kominote nwa yo dwe eksperimante. Prezidan Donald Trump bò kote pa l trete ansyen Prezidan Barack Obama kòm yon nonm enkonpetan nan moman li t ap reyaji sou kritik ansyen prezidan demokrat la. Look, he was an incompetent president, that's all I can say, grossly incompetent. Thank Tande, you. se te yon prezidan enkonpetan, se tout sa m ka di, ekstrèmeman enkonpetan. Etazini tounen jounen jodi a episant pandemi kowonaviris la atravè lemond avèk anviwon yon milyon 500 mil ka konfime pami yo 90 mil mò. Gen gwo kritik ki tonbe sou gouvènman an, sou Leta a, dèske yo pa t pran pandemi kowonaviris la oserye nan premye semèn yo. Sepandan, gwo responsab lasante yo reyaji pou rejte kritik sa yo ki di ke gouvènman an pa byen jere pandemi kowonaviris la. Polemik ant aktyèl chèf Leta a, repibliken Donald Trump, ki vle rete nan La Mezon Blanch pou yon dezyèm manda, ak ansyen Prezidan Barack Obama ki ap soutni kandida Pati Demokrat la e ansyen Vis Prezidan l, Joe Biden. Wi, polemik sa rive nan moman 2 prensipal pati peyi a, Pati Demokrat la ak Pati Repibliken an, ap pare pou yon gwo duèl elektoral nan prezidansyèl novanm 2020 yo. Medam, Mesye, tan an pase vit, 30 minit la pase vit, e se la tou ke n ap mete fen nan pwogram nan Kòm dabitid, se te yon plezi pou n te sèvi w. Depi Hyattsville, nan Eta Maryland, nou te gen Jean Robert Philippe ki te kouvri pou nou Kowonaviris Ozetazini e aletranje. Nan Silver Spring, Eta Maryland, kòm dabitid, nou te gen Enjenyè Arthur Jean Pierre ki li menm te asire pati teknik la. E nan Beltsville, nan Eta Maryland, mwen se Jacquelin Belizaire ki yon lòt fwa ankò vin devan w pou l mande w pran prekosyon. Atansyon pa kapon, mèt kò, veye kò! ou pap pran, ou pap bay, e konsa pou kapab pwoteje laviw pou kapab rete pou demen paske map kase randevou avèw pou demen. Bonsoir.